Salut chéri m yo koman nou ye koman nou ye mwen swete nou tout trè byen gras a Dye e nou wèm ke m nou ka wè ke mwen an teni de travay se paske avan ke mwen antre nan travay mwen mwen vle pataje pandan 10 minit avè nou yon mesaj. Paske nou konnen ke, nou konnen depi se pawòl Bondye kap pale wap wè ke gen yon pakèt moun ki inyore pawòl Bondye a, yo pa renmen tande la pawòl. Depiw wè se la pawòl ki pral pale, pa gen moun ki renmen tande la pawòl. Men yo bliye si la pawòl la se nanm, se nouriti pou nanm yo, yo paka viv san la pawòl. Yo bliye ke si se pat la pawòl yo pa tap. kreye paske tou a ete kreye pa la pawòl paske pa bliye nan pasaj biblik la Bondye di konsa ke la limyè swa e la limyè fu sa vle di se avèk bouch li ke li te pwononse epi wè tout bagay tap kreye sa vle di nou bezwen pawòl la pou nou fè wout la nou pa ka fè wout la si nou pa gen la pawòl paske pawòl la defwa lè ou santi ou dekouraje lè ou santi ke vi ou Se kòmsi ou santi ke ou pa wè sa pou w fè, kite m di w, pa dekouraje, se jou pa w la k poko rive. Ou wè lè jou la ap rive, pa gen moun k ap ka anpeche l. Chak moun gen yon jou, ok. Si w gen bagay ou ap priye, w ap mande Bondye, li poko ba ou l, se jou a k poko rive. Pa bay tèt ou pwoblèm. Dèfwa nou ap kriye, n ap kouri pou byen materyèl, men nou pa konnen ke Tout bagay ap pase sou latè, byen materyèl ap pase, men se sèl pawòl Bondye k ap rete, k ap demere pou toujou. Sa vle di, ann sispann kouri dèyè byen materyèl, ann chache dabò le wayòm dè sye. Dèfwa m konn rete m kouche, Sentespri a ap fòse m pou m pale, m toujou di Bondye, m pa santi m nan pozisyon pou m pale, m santi ke mwen pa, m santi mwen pa ase. Ok mwen santi ke mwen pa ase mwen santi ke mwen pa byen byen fòme ase nan nan nan nan nan lespri ou pa ou papa mwen santi ke mwen pa santi ke mwen mwen nan nivo ok mwen mwen pa ka di spirityèl ase men mwen pa santi mwen ase klin seyè pou mwen ta pale pawòl ou a bouch mwen men li di ke ou konnen dèfwa Bondye sèvi a moun li vle paske dèfwa ou konn konnen ke ou pa ou konn konnen ke ou pa reprezante anyen nan je lemond men nan zye Bondye ou gen anpil valè se sa fèm jodi an m vin di ou pa kite moun kap fè w dekouraje kap fè w konnen ke Bondye bliye ou non Bondye pa bliye ou cheri se jou pa w la k poko rive frè ak sè m yo si w gade w wè w nan yon tribilasyon pase yon moman, yon eprèv nan vi w, wap dèfwa wap poze tèt ou kesyon, eske Bondye abandone m, poukisa se mwen, en en, pa panse l konsa, Bondye renmen tout pitit li, men sèlman li sèvi a chak pitit li yon fason diferan, petèt kote l te al pase l te men l li te pran m nan, gendwa se pa la l pral pase men pran w, li gendwa se nan kafou devan an l pral pran w, Bondye pran chak pitit li yon fason diferan, se sa fè map ankouraje nou. Pa sèvi Bondye pou moun, pa fè moun plezi. Si ou di ke wap sèvi Bondye, mete ou nan pozisyon pou sèvi Bondye. Ou wèm son moun defwa, nap gade nou wè, defwa mwen trè diferan. Defwa nap wè mwen trè senp, defwa map wè nap wè mwen mwen byen, mwen makiye, mwen bagay. Ou wè? Pa janm pran anyen kòm yon idòl. Si jodi a se konsa ou ka leve, ou jis lave figi ou soti wal travay, ou leve wal travay. Pa atache a okenn byen materyèl sou latè. Ok, paske tout bagay sa yo se bagay, se vanite yo ye. Ou sèlman bezwen mete Bondye anndan ou plis. Cheche prezans Bondye. Mete Bondye plis nan lavi ou. Ou pap regrèt. Dèfwa m konn rete m kouche. Le ciel ap dim poukisa ou pa pataje rout mwen fè avèw poukisa ou pa esplike eprèv ou yo paske gen dwa gen kèk frè a sè kap sibi menm eprèv ke ou te sibi dan le pase yo men yo bezwen yon pawòl pou rekonfòte yo eprèv ke ou te pase kote Bondye te al pran w lan kotel mete w la poukisa ou pa pataje l avè yo dèfwa m konn di pou seyè Pouki se mwen menm ou chwazi pou m pale pawòl yo? Se sak fè nap wè mwen kreye chanèl youtube mwen an mwen pa pale tout bagay sou chanèl youtube lan paske dèfwa lèm vini poum di yon bagay sentespri fèm santi se pa plas mwen wap wè si map di yon bagay mwen bwose pawòl yo poum pale paske se pa plas mwen Bondye te revelem sensèman mes amour Bondye te revelem poum te preche levanjil sou youtube epi mwen di Bondye janm son moun ki timid kisam pral di Kote m dwa jwenn pawòl pou m bay pèp la? E kite m di w, ou wè lè Bondye di w fè yon bagay se paske l konnen w ka fè l. Dèfwa w konn konnen ke nan ou menm ou pa ase epi Bondye konn kè w. Bondye konnen ke pawòl la se ou menm li bay chak pitit li yon talan, se ou menm ki konn kijan pou egzèse talan Bondye ba ou a. Sa vle di, mwen di, Bondye bon si se konsa w vle l. Dèfwa m santi m ap goumen a lespri m, chak kou m pral di yon lòt pawòl epi Sentespri revele m men kisa pou m di. Se sa k fè. Jodi a m vin di nou, pa etone si nou wè m gendwa pran chanèl sa m pale plis levanjil sou li, pa etone si nou wè m fè l konsa, paske gen yon pakèt bagay ki pase nan vi m kòm eksperyans ke nou menm nou chak ap viv, petèt gen yon moman difisil nan vi nou, nou dekouraje nou mande èske Bondye bliye nou, kite m di w Bondye pa bliye w, gon jou ou pral, Bondye, wè, Bondye. Ou pa mouri san w pa wè pwomès Bondye nan lavi w ok, sa ka rive Bondye gen dwa pran tan pou l travèse avè w men se pa bliye l bliye w paske l ap fòme w menm jan w wè mizik lan di fòme mwa pou ton sèvis a ton ekòl o senyè sa vle di pou lè w lakay Bondye ou nan lekòl kay Bondye l ap fòme w l ap prepare w pou lè w demen si Dye vle li vin fè w swa vin ba w bèl kay Pou pa kite bèl kalafon pèdi gras li. Swa al vin ba w yon rezidans pou pa kite rezidans lan pèdi fò, pèdi gras ou. Swa al vin ba w bèl machin pou pa kite bèl machin nan pèdi gras, fò, pèdi gras ou. Swa al vin ba w relasyon pou pa kite relasyon w fò, pèdi gras, Bondye. Pa kite byen materyèl fè w pèdi gras, Bondye. Ok paske gen de bagay wap mande Bondye li poko baw se jou a poko rive men se pa bliye li yo kitem diw mwen gen anpil eksperyans mwen gen anpil temwayaj kem fè ak Bondye m pral pataje avèk nou se pa nan video sa map patajel men map patajel nan yon pwochèn video map mande nou pou nou abòne a chanèl la paske m gen yon pakèt mesaj kem pral delivre kap ede ou menm kap travèse yon enpas difisil swa nan fwayew ok swa wap soufri. Free ekonomikman si wap soufri de yon nouvèl vi ou bezwen yon nouvèl vi kitem diw Bondye pa konn anreta se jou paw la k poko rive ou wè lè jou paw la rive pa gen moun ki ka kenbe benediksyon nan kay Bondye paske Bondye chak non ekri nan pla men Bondye pa gen moun ki ka retire pa gen moun ki ka retire pwojè ke Bondye gen sou tèt ou pa bliye di nan pawòl ou pwojè kem fòme sou a son pwojè de pè e non de malè de se fè mwen di nou. Ke Bondye beni nou pase bòn jounen avèk Jezi mwen renmen nou nan le Senyè ti mesaj sa mte vle pataje avèw ou menm ki dekouraje pa dekouraje paske Bondye pa bliye w mwen renmen nou babay map a la pwochèn pou yon lòt pwochèn video babay mes amour.